e m raple m ke m ta pral fete mwason men avan kowona te vin gen isi tou bon epi apre fèmtu legliz lan kòman sa ye menm kòk kisa pwofèt Makenson te di. Pwofèt Makenson èske m ka di m te vin yon fijitif yon nèg ki nan mawon èske m ka di sa m pap fin di sa nèt paske m sòti kanmèm men pwoblèm nan se chak semèn mwen gen yon manda nan kwadèboukè ki rann ke m paka vakye Gen aktivite m pa ka fè, menm jan w wè legliz yo ap fonksyone live. M pa vle pandan m ap fè yon live epi pou lapolis debake vin arete m, se youn nan rezon k fè nou pa tande m sou rezo a, m pa frape jan m konn frape, m pa fè jèn yo live. Paske chak semèn m gon manda ki desène kont mwen Kwadèboukè. Bon, souvan e manda a pou kisa? Jiska mentan m pa gen oken motif. Manda yo pa gen motif, yo pa gen, m pa konn pou ki rezon. E m te gon premye manda avoka yo te fè e refere sou li, yo kase manda a, m fè konferans de près.

M jis la pou yon sistèm chanje, se sa m ap toujou di, m te di sistèm k ap, sistèm nan pa bon pou l chanje, men m pa gen oken pozisyon politik. Alò sètèn pèsòn panse ke san dout li te vle depa prezidan ou sa? Vle depa prezidan?
Bon si prezidan, bon petèt e si se prezi, si prezidan pa ka ban n rezilta nou bezwen ke l ale, èske w konprann sa m vle di w la? Men si l ka ban nou prezita nou bezwen pou l kraze sistèm nan pou nou, ke l rete l kraze l pou nou, men si l pa kapab, ke l ale. Se sa m te, se sa m, e pou rezon sa ke m te pran lari a.
Donk, ou vle di nou nan peryòd ou te nan lari, Cha avèk lòt moun yo, donk se sistèm nan ki te nan lari? Sistèm, sesi di se prezidan ki pale de sistèm nan, m pa t janm konn soti nan lari. Lè prezidan fin ka dekouvri gen yon sistèm ki enpeche l fonksyone, li oblije pran lari a pou n di pou sistèm nan kraze, pou yo fè yon jan fini ak sistèm nan. Men m te vle prezidan devni kòm yon ewo, fini ak sistèm nan, menm lè l ap etire tèt li tou, l ap elimine tèt li. Tou, epi l elimine sistèm nan pou nou, se sa m te vle.
Pwofèt, Mèsi. Donk m panse ou pwen entèvyou an ap fon ti tounen, sitou nan faz politik la ankò yon fwa. Donk legliz la, donk daprè sa ke nou aprann, leta san dout poze sele sou li, li fèmen, menm si konfinman an ta fini, l ap difisil pou nou, pou legliz la refonksyone. Donk fon ti pale nou nan sa ki egziste, ansanm de pwoblèm ki genyen. Ministè dè kilt. Te poze yon sele sou enstitisyon an. Direktè Souffrant te entèdi m ke m piga m brize sele a. Li di m se yon desizyon jistis sèlman k pou leve sele a. Men gen yon gwoup moun ke m te lwe espas la nan men yo ke ki touche nan men m, ke m te gen yon kontra avèk yo. Yo brize sele a, yo mete tout afè m deyò. M pèdi tout sa m te gen anndan an. Jis kounye a m santi ke yo pa janm di anyen. Yo pa janm rele m oken kote, malgre yo te mande m pou m te bay papye, m bay tout papye yo te mande yo. Yo mande m tout sa yo te mande m remèt yo nan ministè a. Jis kounye a ministè dèkèt pa janm di anyen, yo pa janm di bon, yo pa ko janm rele m oken kote pou yo di m kòm nou te poze yon sele nou wè sele a brize èske se ou ki brize sele a? Èske se ou ki mete bagay yo deyò èske ou ka fè yo brize sele a? Alò lè yo te pale brize sele a sètadi ou pa ou pa ka retire nenpòt sa ki nan espas la? Nan espas la tout sa k nan espas la an sekirite ministè dè kilt men gon gwoup moun k antre anndan ki brize sele a. Yo di gon jijman pa defo k soti kont mwen ke m te la m pa jwenn oken jijman m pa gen oken isye k sinifye m oken jijman m pa gen oken kote yo te rele m jis se te de m gon jijman k fèt m pa t prezante nan refere avoka m pa t prezante yo mete m deyò mete afè m deyò yo menm gentan dekouvri legliz la yo pran tòl yo pran bwa yo etandike se yon teren vid ke m te lwe nan men moun yo jis kounye a leta ayisyen pa janm di anyen sèl sa yo fè pou mwen pou pi byen se met manda pou m ka mawon pou m pa ka parèt jis lè y ap fè sa yo yo mete yon entèdiksyon kòman. M gon manda ke m pa ka sòti pou m al fè yon entèvansyon, m pa ka sòti mal fè anyen, m pa ka al oken kote. E se sa ki, chak sa y ap fè epi m gon, m gon difikilte. Lè yo pral fè degèpisman an pou yo mete m deyò a, m te gon manda komisè Maxime te mete. Jiska mentnan m pa konn rezon manda, men avoka yo te fè yon, yo fè refere sou manda, manda kase, gon jij ki te refere, ki te mande men kisa m dwe gen, m bay tout sa yo te dwe mande yo, epi yo kase manda. E answit pou yo ka kraze ministè ankò, yo mete yon lòt manda damne ankò. Yo kraze yo pran ni tòl yo ni bwa yo.
Jis kounya pa gen motif. Jodi a minis direktè a te di se paske m pa respekte lòd yo. Ou byen yo te di m te fè esipasyon de tit. M pat janm pastè legliz la. Pastè legliz la rele pastè Charles Jean Samson. M gen papye ke li ban mwen ke m afilye avèk legliz li a. E se li ki pastè legliz la. M pa janm siyen oken papye ke pastè Samson.
Legliz la m ladan l antanke pwofèt. Mwen ladann antanke pwofèt, se manman m ki fondatè avèk frè l, m ladann antanke pwofèt, men se pa mwen ki chèf legliz nan. Legliz la gen yon komite k ap jere l. Se kòmsi m te antanke yon fidèl anndan legliz la. Men piske se mwen ki gen ora a, se mwen ki gen don gerizon, don mirak la, tout moun di legliz pwofèt Mackenson. Men se pa sa vre. Jis kounye a, yo te fèmen l malgre pastè a ale l di wi se li menm ki pastè a, se li ki gen papye, men sa, men depi kilè l asèmante, yo pa janm di anyen. Jis kounye a la poko janm gen anyen ki di pou mwen.
Ou pale de moun, se medya, donk se enfòmasyon. Moun ki dekouvri, ki antre nan espas la, donk. Se madam Lotriz Laflè. Madam Lotriz Laflè se yon moun m t ap viv nan menm ka avè l. M ap viv menm kote avè l. Li te konsidere m kòm yon pitit adoptif. O fil di tan, lè l te vin jwenn mwen, l di m, bon, m gen yon teren pou m, m t ap chache yon kote pou m mete espas pou m te fè legliz la pase legliz la te nan yon lòt espas, m t ap chache kote m fè l. Li di m, bon, m gen yon teren, ou ka fè legliz la sou teren ke m genyen an. Ou ka fè legliz la nan espas ke m gen an spesyal, men tout pwoblèm m gen fè w rezoud li, epi nou siyen yon pak konsa, vèbal. M rezoud tout sa l te di m yo, mwen konstwi yon kay pou li. Chak samdi m ba l 2 mil dola pandan 3 zan ki vini 312 mil dola. Pandan 3 zan, chak samdi konse m ba l kòb la ki vini 312 mil dola pandan 3 zan. Apre 3 zan l di m bon, kòm ou pa lakay mwen ankò, E fòk lan fèmen, m fèmen yon teren an, m di sa w vle? Ba w kòb pou teren an? L di m wi, l di ban m 100 mil dola. Men son kont la twazan m te genyen. M di a pa gen bagay kesyon w ap di m pou m ba w 100 mil dola pou teren, m te gon dizon avè w, m sou teren an lè w gon pwoblèm e pou m ede w. Sa w bezwen? L di m bezwen 100 mil dola, m pote 500 mil goud ba li. M pote 50 mil dola ba li, m fè manman m pote 50 mil dola ba li. Sa fè 100 mil dola. Epi l pa, pandan m sou chè legliz la, l vin avèk yon, li di m a. Nan lè map koupe dil dim ah m gou papye pou siyen mwen la wi e mete sinyati w la mete sinyati a pou li se se kòm si son manman adoptif map viv menm kote avèk li nan kay m vin kite kay la pase pou yon bagay li te di mwen ke m pa vle antre nan yon seri de relasyon ansanm avèk li m chwazi al anfèmen yon kay mwen m potko gen kay. M kite kay la pou sa. Men, amitye a toujou rete. Lè l ap vwayaje, mwen k achte tikè pou li. Lè pitit li gen pwoblèm, se mwen ki fè sesi. Pitit li leve lekòl, m peye lekòl. M fè tout bagay. M bay manje nan kay la. Chak samdi, m ba l toujou ba l demil dola san pwoblèm. Li parèt, li di m, O, m gen yon papye sou kont an bank li, m gen dwa di Nati, sonje bank. Pase l te dwe labank, se mwen k pou depoze kòb la pou li. Li te ban mwen yon dwa di Nati, li di m, Al labank, m gen dwa di Nati sou kont an bank Madam Lotrice Lafleur. Tèlman se yon moun ki te gen yon amitye ki gran, oswa nou t ap viv ansanm nan kay la. Nou t ap viv ansanm nan kay la. Men sa ki vin pase, lè l vin kite, lè m vin parèt nan kay la ankò, epi lè l vin mande m sanmil dola, sanmil dola ayisyen, m ba li l. Apre m tande l di m konsa, bon, e, e, fèm ou fini wi, m ap re-anfèmen yon tè ankò pou venmil dola ameriken. M di w pa ka gen pwoblèm. M pa, m di bon. Kè kesyon fèm fini wap la. M gon kontra 3 zan avèk ou, notary, lè w gon pwoblèm m ede w. M di, ou bezwen 20 mil dola ameriken oubyen? Kounye a lè m vin wè l mete avoka ladan l, m di kèt, kounye a dosye a depase m. Kounye a pa gen bagay manman pitit ankò la, kounye a se yon bagay enterè k ap regle, se pa se kounye a gen avoka. M prezante devan yon avoka ki se Palvin Fizema. Palvin Fizema di m, piske dam lan di ou dwe l fò w peye l. M reponn wi m ap peye l. M di kòm nou gon kontra 3 zan, n ap redije l pou m peye l. 4 desanm, m panse 4 desanm, nan 20,000 dola meriken, yo te di ak 4 desanm mwen ba l yon tranch kòb, nan rès kòb m te rete nan 20,000 dola meriken pou m te ba li a, mwen 4 desanm mwen te bay 26,000 dola ayisyen, mwen te bay yon 1,800 dola meriken plis m te gentan depoze yon 700 dola meriken pou li ka avoka a, la l pran l disi 4 desanm, an novanm mwen peye l, an desanm m peye l, an janvye m voye 5,000 dola ba li. Ok, tèlman pa gen pwoblèm. Epi an mas li vin degèpi m. Yon fo jijman pa defo. E tout lè yap touche nan menm nan. Yo gon jijman ki soti kont mwen depi an septanb se sa m aprann 16 septanb. Ou fèt tann fò ti koko non.
E pandan wap pale de lajan anpil la, m sur et certain anpil moun kap gade w la ta renmen konnen ou jwenn mwayen sa yo a koz de legliz la? Legliz la, fidèl yo, fidèl yo bay kòb, fidèl yo, banm di w, m gon legliz kote map fè gerizon e mirak. Gen de moun ki gen dè e dè ane malad. Li pat met nan tèt li kel tap janm geri. Lèl fin jwenn yon solisyon pa rapò a mwen menm ki priye pou li jwenn yon solisyon, gen moun ki vann kay yo, gen moun ki vann tè ki gen plizyè byen epi ki chwazi defèt yon byen epi l chwazi banm nan kòb la. Se nan konsa nou gen aktivite sa yo nan men nou. E madanm lotriz la fè son moun map viv avèl li konn sa trè byen. Ban m di w bagay. Madam Lotris gen yon jijman k soti kont mwen 18 septanm. Poukisa l pa t janm degèpi m? Li tann se lè m rive nan dat fèt legliz la l konnen kòman sa ye. Èske w konprann sa m di w la? Se yon moun nou gen plis ke sizan n ap fonksyone ansanm, ki konnen lè dat fèt legliz la kòman sa ye. Li chwazi vin degèpi m nan peryòd fèt la pase l konnen nan biwo legliz la kisa k ap genyen. Yo degèpi m ke m pa la. S on moun ki rele ki di konsa yo wè tout bagay legliz la deyò. Lè m voye al pran ti rès ki rete yo ap refè tout bagay gentan pran. Yo gentan pran pi fò bagay yo. Nou pèdi konbyen rak pawè pase m ap m se full band mwen jwe m jwe avèk gwo pawè 40 40. M pèdi yon rak ki gen 6 pawè ladan l. E pawè sa aktyèlman m pa ka achte grenn nan a 2000 dola ameriken grenn. Pwofèt Mackenson, anpil moun te toujou panse nan epòk pou te fè mirak yo fòk yo te gen yon frè de patisipasyon. Donk nòmalman, kòman sa te. Te toujou gen frè patisipasyon an. Se pa pou fè mirak yo. Frè patisipasyon an fè. Yon moun ki bezwen m pase nan biwo m, li bezwen yon randevou, li peye yon randevou pase gen anpil moun moun pran achte yon kat, li pran yon randevou pou l wè m. Li pran yon randevou men gen anpil moun. Si l te gratwit, nou pa t ap ka resevwa tout moun ki genyen. Ok, moun nan pran yon randevou swa si l bezwen m an ijans li peye yon li pran yon randevou pou 2500 goud. Si l pa an ijans li pran yon randevou. kèt ki ka sou non 2 semèn oubyen 3 semèn oubyen sou yon mwa, kèlkonk pou 1500 goud pou l wè m.
Pou l jwenn gerizon? Se pa pou l jwenn gerizon an, pou l wè m. Pou l wè m. Mwen dwe l pran randevou pou l wè m, paske se pa tout moun ki bezwen m pou gerizon an. Se pa tout moun ki vini nan biwo m ki bezwen m pou gerizon an. Gen moun se yon konsiltasyon li bezwen nan men m, gen ki se yon, li bezwen pou m fè yon bagay ki pa gen rapò gerizon ladan l.

E yo preske pran tout sam te posede. Pase se legliz ak te avni an. Lon neg ou poze sele sou yon ministè nou konn koman jistis peyi sa ye. Tel neg di w li ka fe tel bagay pou ou, sa di w li ka fe tel bagay pou ou e se pa gratuit. Sitou neg la konn kiyes ki Makenson nan. E sesi di l pa ka fè anyen vre. Li di w m pral kot entel pou ou, m ap bezwen tan. M pral kot entel pou ou, m ap bezwen tan. E sesi di moun li di l pral kote l pa janm pale avè l yon jou l pa janm wè moun nan. Èske w konprann? E gen konfinman, pa gen fonksyonnman. E fòk ou manje chak jou. Fò bay kay ou manje, ou gen yon pakèt fidèl, ou gen moun pou peye kay pou yo, ou gen moun pou bay manje, pou biye yo. Malgre konfinman, mèt kay yo ap mande touche. Malgre konfinman, fòk moun yo manje. Sa vle di ke pwofèt la pa gen espwa ke legliz la ap reouvri? E
pa gen espwa, fidèl mwen yo, sa m ap fè avè yo? Fidèl yo pa pral kontribye zòt kote non. N ap chache yon jan kanmenm. Men men sa m bezwen. M panse m pa pi mechan pase tout moun ki egziste jan moun yo pran m pou yon mechan. M panse jodi a gouvènman an anvan prezidan Jovenel ale l ap di yon bagay pou mwen kanmenm. Pase m sou ayisyen, moun yo fè m twòp abi, fò misye kanpe pou l di bon sa fini. Yo fè m twòp mechanste. M pa konn se pozisyon m ki koz sa ni se paske m pale jan m pale an, jan karaktè m ki koz y ap fè m abi konsa. Fòk nèg yo sispann fè, fòk yo di ke. Bon fok yo di Kate Mackenson yo bon nou fin fò mal nèg yo fèm twòp mal e mal yo anpil ou imajine ou jèt bon banm ou banm bon bagay ki grav yè swa gon moun ki dim Mackenson ou konnen ou gon manda damne dèyè ou fò pa sòti non m di bon kòm ou nan kwadèboukè ou ka esplikem pou manda li dim dam lan al nan pakè al di ou frape lamachin ou ou rale zam sou li e m pa janm pran lari. M pa janm sòti nan lari, m voye tout machin mwen yo nan sèvis, m pap woule machin pa m e m pa kondwi, epi moun nan di m frape lamachin mwen, m rale zam sou li. Èske w konprann e poukisa manda, yo mete yon manda nan m dèyè m pou sa? San yo pa gen prèv, yo pa t di yo te wè m vre e se zizi se, lè w vin la a, m panse si m pa rele w pap wè si se mwen. Pase m gen kach nen, m gen bone nan tèt mwen, pa gen moun ki konn di se mwen, m konn pran lari a pa gen moun ki konn di se mwen. Èske w konprann? Nòmalman w konsidere sa yo kòm de pwoblèm politik? Bon, m pa ka di pwoblèm politik, ak kiyès m nan politik? Pwoblèm politik ak kisa l ye? Non, e sè e rezo sosyal yo fè konnen ke Pwofèt Mackenson nan kèlke ane donk gen anbisyon politik. Pwofèt, rezo sosyo fè konnen nan kèlke ane Pwofèt Mackenson gen anbisyon politik. Èske m pa yon politisyen deja? 1, Eske m pa yon lidè deja? Sa fè 2. Anplis yo politik, se si m pa t lidè. M panse w ka fè mikwo twotwa nan zòn nan la. Si yon janm gen yon moun ki vin ba ou kachnen, se pa mwen ki bay kachnen, se pa mwen ki bay bokit pou lave men, se pa mwen k ap fè sansibilizasyon, se pa mwen k met mobil nan lari pou m di moun yo kowona pa yon blag, li pa yon politik, fòk yo ret lakay yo, fòk yo lave men yo, fòk yo mete kachnen. Mande pou w wè nan zòn kote m ye la, se pa mwen k fè l. M lidè deja nan zòn mwen. Men si m ta gen anbisyon politik, li pa t ap yon mal. M gon gwoup mwen menm se lidè. M ba yo kach nen. Mwen ba yo bokit pou yo lave men yo e mwen k achte bokit yo a kòb mwen. Se pa yon sibvansyon m genyen. Se mwen ki mete savon pou moun yo. Se mwen ki fè tout bagay sa yo. Men nòmalman, klarifye sa pou nou non. Prophète Mackenson gen anbisyon politik, vle kandida nan nenpòt pòs elektif an 2024? Nenpòt pòs li vle a. Sa pral depan de opinyon moun k avè m yo. E pa mwen k pral kandida, m pa gen pou foli kandida. Men gon gwoup moun, e, kote yo voye m prale, m disponib pou pèp la. Sa pèp la deside a, se li m ap fè. Si jodi a la, pèp la di, Makenson, ou pa gen pou al kandida non, m ap rete legliz mwen. Men si jodi a yo di, monchè, vwa majorite a se li kap pote, si gen plis moun ki di bon m dakò, si gen mwens moun ki di, sa ka yon gwoup moun di yo pa dakò pou m al nan kod politik epi gwo gwoup moun ki di yo dakò wi, plis moun ki di dakò map mache nan plis la, e se konsa l ye, m pral nan majorite a, men moun ki pa dakò yo ap vote kanmenm wi, paske si yo wè m panche konsa, èske w konprann? Men kanmenm m pa gen anbisyon politik men m gen yon gwoup moun kap swiv, dayè banm di w yon bagay, si m ta kandida nan peyi a. M preske gen fidel ki ka banm yon eleksyon wi. Sa pral depan de pos lan. Sa pral depan. M gen fidel nan tout peyi a wi. E m afilye avek tout legliz pannkotis ki nan tout mond lan wi. Pa ou we Ayiti? Men si se legliz pannkotis ki gen Ayiti net yo konnen m kom lidè yo wi. Ki fè ou we n poko ka fè anyen konfinman an wi. Si e pat korona Pèsekisyon sa map pran la yo. Mesye pastè yo tap met pye yo atè wi.
Lòt di met pye atè. Tap met pye atè.
Nou tap rele sa poun rele. Nou tap fè jèn nou konn fè montay. Nou gen pouvwa sou nou. Men kòz di konfinman yo di piga poun reyini nou pa reyini. E m pase lòd piga oken legiz pannkot reyini. Sou yon legiz pannkot sa yo rele ame selès yo reyini li pa sou lòt. Men depi ou wè m pase lòd la m di nan tout vil pwovens yo tout kote piga legliz yo reyini yo pap reyini.
Profèt Makenson m sûr et certain ou gen anpil truc ou ka di nou autour de sa donk ou fye ou antanke profèt men nòmalman pou sa ki konsène mirak ou konn abitye fè donk legliz kounya konnen ou gen pèsekisyon anpil lòt difikilte donk ou menm kisa ou di tèt ou an konklizyon? E
difikilte yo, se pa yon legliz, se pa, e pa satan kap pèsekite m. M la pou m batay ak satan. Sa se leta. Leta soti nan Bondye. Leta soti nan Bondye, tout otorite tabli vyen de Dye. Nèg la gen aksè pou l pa dakò avè w. Fwa, fwa kretyèn li ka di bon m pa dakò a Mackenson men apa pou otan pou l pèsekite m tou. Ou regrèt ke w te pran lari e w t al manifeste? Regrèt pou kisa?
M pa janm regrèt ke m te pran lari menm yon fwa. M pa regrèt ke m te pran pozisyon, ke m t ap goumen kont sistèm nan. Men m pa t ap goumen kont Prezidan Jovenel. M vle moun yo konprann sa. M pa vle moun yo te konprann ke m pran lari m anfas Prezidan Jovenel. Prezidan Jovenel se li k pale de yon sistèm lè m fin tande di a! Sistèm nan gen nèg ladanl ki pa vlel fon seri de bagay m pran lari poun kraze sistèm nan se pou sa m pran lari kraze sistèm nan
prezidan sil te vle li te ka elimine menm tèt li poul kraze sistèm nan a gon sistèm se ayisyen mwen menm map fèl m se ayisyen gon sistèm ki pa vlem fonksyone M grandi nan sistèm nan jodi a m chwazi kraze tèt mwen m kraze sistèm nan epi m mete yon lòt sistèm. Epi pitit pitit prezidan ap di kèl tèl prezidan te kraze yon sistèm avèk tout li menm pou l te mete tèt li. Se pou sa m te nan lari a. M pa t anfas prezidan. M pa t janm anfas prezidan. E moun yo k vle mete m anfas prezidan pase m te o m te nan lari m t ap di aba aba Jovenel. Se sa yo te konprann. Se sa yo te konprann men m pa t janm nan lari pou sa.
Profèt Mackenson merci donc de prezans ou justement sou tripotay lakay normalement comme mot de conclusion kisa li ye kisa ou panse ou ta fè pou nou. Conclusion an mwen vle prezidan panche sou dosye m nan poul rele mwen kòm m pa gen kontak li poul pran telefòn mwen oubyen si se pa prezidan poul pase yon moun lòd poul di moun yo banm yon chans pou m viv. Imajine w m lwe yon espas m peye, yo degèpi m yo mete m deyò, yo pran lajan mwen, yo pa janm di m anyen e se ministè dè kilt ki poze sele a, se moun yo ki brize sele a paske m panse ministè dè kilt poze sele se yon espas bagay yo t ap an sekirite, moun yo pran bagay yo mete deyò, yo vòlè prèske pifò sa m genyen. Se ti grenn bagay te ye, se sak te pi lou yo pat ka leve. Men bagay ki vo kòb, kiyès ki konn gen kòb legliz la, al avèl. E nan biwo m li konn ye. Mwen pale de kòb, kantite kòb mwen di deja. Oh, banm di w. M pèdi plis ke 3 milyon goud. Ki te la pou te fè fèt legliz la. Plis 38 mil dola ameriken. Ki te nan biwo a. Dèyè sele a poze m pat soti. M pa t janm al nan ministè a. Lè m aprann ke lapolis debake nan enstitisyon an, m ta, m pa t fè, prezidan m pale nan jedi maten m fè jèn, mwen fon deklarasyon, nan jedi swa prezidan pale l di fò tout bagay cancel, m cancel tout fèt. M kòmanse ekri m pa sòti m rete nan biwo m, lakay mwen, m gon biwo lakay mwen, m rete pou m fè aranjman k ap fèt pou n cancel. Se gade m ap gade sou rezo sosyo m wè lapolis debake. Apre m tande ministè nan kit debake, yo poze sele, yo fèmen, epi se pandan m lakay mwen yon moun nan zòn nan rele m yo di m men yo vin met tout afè m deyò eske m pap vin pran bagay yo, epi m voye yon machin al chache kèk bagay. Men n pèdi prèske anpil gwo bagay. Se paske spikè m gen yo se gwo spikè, gwo jera yo yo pa ka leve yo. Men moun pran anpil bagay tankou power e lòt bagay pase mixer a kite gwo nèg yo paka pran mixer ki gwo nèg yo men yo pran bagay ki pi lejè yo enstriman gen m pèdi yon pè tanbou m pèdi gita yo pran madam lotri zafè map redi sa ankò li konnen kote kòb la kounye l konnen kès li konn gen kòb la sezi di m konn pale a sè li kal konte kòb nan kès la ak manman m. Lè fèt legliz la fèt se lik konn fè fèt la ak manmanm li konn ki sak pwen antre li konn kote se lik konn banm kote lakay li poum mete kòb
peryòd fèt legliz la fidèl yo bay bagay epa kòb m gen non kòb legliz la imajine w banm di w bagay si map fè ofrand nan legliz fidèl yo bay ti ofrand yo ofrand legliz. Si m kon legliz m kwè nou vizite legliz la nou wè bagay yo sou rezo sosyo legliz gen tout moun sa men gen de ti monnen legliz la ap genyen sa pa sa pa se pa kòb m gen pou sa si m bezwen kòb biznis m ap banm kòb m gen biznis m pou banm lajan men pa kòb legliz la.